Salut mes amours, sa pral depan de lè wap gade video m nan, mwen di w mèsi paske wap pral pran tan w pou gade ti bout video sa. Ou menm ki potko abone avèk chanèl mwen an, map mande w pou kapab fè sa kounya. Mwen di yon gran mèsi avèk tout zanmi ki pran tan yo pou yo te kapab abone ansanm avèm, yo te pataje l avèk zanmi yo, mwen di nou yon gran mèsi, sa fèm plèzi, sa fè kèm kontan paske mwen wè nou renmen m anpil. Jodi a mwen retounen back avèk yon lòt videyo kote mwen pral ba nou 2 konsèy kap vrèman vrèman bon pou nou. Pafwa ou konn gen yon moun nan vi w, ou tèlman maltrete l, ou tèlman imilye l, ou tèlman di l de bagay ki pa bon, li konn santi li about avèk lespri li. Pou gason yo nou telman bat fi yo yo menm di genlè lanmou pa fèt pou yo ta sanble lanmou pa egziste pou yo pandan se tan gen yon lòt moun kap tann moun sa ki tap renmen pou moun sa ta nan vil kap priye Bondye chak jou poul fèl posede moun sa. Mes mes amours mes coucous fòk nou chanje lè nou avèk yon moun toujou tretel avèk respè si li fè nou yon bagay ki pa bon relel dil sa li fè nou an li pa bon ou pa renmenl di cheri poukisa ou fèm tèl bagay ou konnenm pap renmen sa ou fèm nan men pa kenbel nan kè pa kite bagay la ap toufew gen moun ki konsa si moun nan fè yon bagay ki mal yo santi yon ti jan jennen pou yo di moun nan. M pa renmen sa w fè m nan non. Poukisa w pa chanje? Poukisa se sa w chwazi fè m? So, se sèl bagay ke m pa renmen nan yon moun. Lè m fè w yon bagay, epi pou jis kache l. Mwen menm se yon moun ki trè, ki trè ouvèt. Mwen pa p kache anyen pou moun. Ou pa dwe, ou pa dwe kache moun nan. Ou pa dwe sere moun nan. Ou pa dwe jennen avèk moun nan. Lefèt ke w te chwazi avèk moun nan. So nou pataje de de zide ansanm, nou yonn nou konprann nou konnen lòt. M panse nenpòt bagay nou kapab pa taje l ansanm. Epi l ap bon pou nou. Men, lè moun nan fè w yon bagay, ou jis kenbe l nan kè w epi w gen pwoblèm n ap toufe w. Ou santi w pa ka reziste avè l, li pa bon. An nou aprann padone. Lè moun nan fè w yon bagay ki pa bon, padone l. Lefètke w te fin di, sa w fè m nan li pa bon, ou kapab padone l. Paske nou menm nou se lèzòm, fòk nou aprann padone. Ok? Se sa k fè nan lavi, nou genyen plizyè bagay k ap ba nou pwoblèm. Premyeman, nou ipokrit. W ap jwenn sa lakay Ayisyen souvan. Ayisyen ipokrit. Si w fè l yon bagay la. Li gen dwa nik rete epi li ekate l de ou. Li pa di ou, men sa ou te fè m ki pa bon. Sèlman, li gen dwa di sa avèk zanmi. Wè sa m di w la? Li di sa avèk zanmi, avèk lòt moun, ap pale de moun nan etan de lwen. Men li pa janm di moun nan yon jou ou te fè m yon bagay ke m pa t renmen. Mes amours! Fòk nou chanje, fòk nou kare, fòk nou trè ouverte. Lè nou avèk yon moun, Se pa maltrete l, joure l, di l sa ki pa bon, bat li ki pral fè l chanje konpòteman. Se dyalòg dabò ki pou fè ou chanje. Ou gen mennaj ou, pa vre? Yon bon zanmi w bezwen relasyon an kraze. Ki sa l ap fè? Li vin di w madanm ou oubyen mari w la, li genyen yon lòt fi deyò. Oubyen li di w mennaj ou a pa bon pou ou, mennaj ou a this, mennaj ou a that. Men li pa janm diw konsa ke se vle li pa vle moun sa pou ou oubyen se jalou li jalou de ou eske nou konprann sa m di nou an men lè moun nan vin baw manti konsa de moun ou avèl la premye sa wap fè dabò dayè lèw avèk yon moun ou konnen moun nan tout sal ka fè tout sal pa ka fè paske lèw tap renmen avèl Se pat Ou te jis parèt epi ou di moun sa kew renmenl nou voup nou renmen ansanm pa vre? Ou te ou te fè dyalòg avèl dayè lèw avèk yon moun fòk ou fèl konfyans se pa yon bagay moun nan vin diw deli pou kouri ou di bon m pap rete avèk entèl ankò dayè depiw tande zanmim dim yon bagay se sal ye non! Gen moun cheri se relasyonw li bezwen kraze. Gen moun se fraye w li bezwen divize, se pa anyen lap regle pou ou. Li gen dwa wè pal la pap byen mache, li bezwen kraze pa w la. Gen anpil gason, anpil fi ki pran nan kou sa. Yo konn gen mennaj yo se vre, men lòt moun kraze relasyon yo akoz de mank planifikasyon, akoz ke yo pap dyaloge ansanm. Lè ou gen yon moun nan vi w, ou sipoze pataje tout ide ansanm avè l, Tout bagay ki nan kè w, ou sipoze pataje l avèk moun sa. Dayè, yon bon fwaye, li kòmanse avèk planifikasyon, avèk dyalòg. Eske nou konprann sa m di w la? Avèk anpil respè dabò, avèk anpil disiplin. Nou konprann? Se pa pou di ke ou gen yon moun nan la, zanmi an vin di w ke entèl pa bon, entèl sesi, entèl sela, madanm mwen se tèl bagay, ma. Pa okipe l tande, l ap mete w devan pou l wè mach ou, aprè pou l al di konsa ke li te wè sa pou ou. Ou menm zanmi, pa okipe, ou menm zanmi m, ou menm kèlkeswa moun ou te ka ye a, m pa bezwen konnen kiyès ou ye, whatever. Pa okipe moun k ap vin ba w pawòl de relasyon ou. Pa okipe zanmi k pral vin di w konsa ke, m pa renmen entèl pou ou. Entèl pa gen kòb, bon m pa renmen l. Dayè, yon relasyon ki baze sou lajan sèlman, se pa yon bagay ki seryez. Se pa yon bagay ki serye li ye. Ou pa ka gen mari ou lefèt ke yo revoke l nan travay pou w just di konsa ke ou pral dèyè yon gason ki gen kòb, ki tou pare. Eske ou konnen moun sa li menm li vini pou l rete vre se pa se pa stil li vin fè pou se paske l gen kòb? Eske ou pa met sa nan tèt ou? Tout bagay sa yo egziste mes amours fok nou aprann dyaloge pa pran de konsèy nan men lot moun ki pa bon ou konprann pa paske gen de moun cheri li pap janm ba ou bon konsèy gen de bagay lap di yo se pou l kapab mete ou nan twou se pou l kapab divize ou paske li wè ou gen yon vi kap byen mache Epi tou, fè m di w tou, pa janm bay tèt ou pwoblèm pou yon moun ou wè, ou tande k ap pale de ou. Si w wè moun nan ka pale de ou, se paske ou gen yon avni. Ok? Se paske li wè, ou fè pa, se paske ou fè pati nan sosyete a. Se petèt li gen dwa egri de ou, paske ou menm ou s on moun ki stil gen yon konpòteman ki vrèman vrèman, ha ha ha! Gold ou konn sa map di a paske gen anpil moun ou tande yap pale de li lap fè it pa vre se paske li gen yon nivo ki vreman vreman wo paske nou gentan konnen nap viv nan yon sosyete ayisyen renmen kritike ayisyen pa janm renmen felisite lèw fè yon bagay ki bon li pap janm vin diw cheri ou fè tèl bagay li bon wi m felisitew m felisitew paske pa gen moun sa yo la plis. Al di entel ap pran pòz, entel konprann son afèl ye, pa okipel cheri li egri de ou, toujou fè sa wap fè avèk kouraj, avèk konviksyon ok nou kapab, nou kapab nou chak la nou gen yon don spesyal, Bondye pa tap janm kreye w bèl timoun, bèl ti gason pou te fè tèt ou vid pa vre, fòk ou aprann panse, aprann reflechi avan ou aji ok mes amours. Mwen di w mèsi paske w te aksèpte pou te tande m, pou te tande videyo m nan, pou te swiv videyo m nan. M ap mande w pou kapab like, si w te renmen konsèy la, m ap mande w like. E pi si w ap pratike l, e m vle w pratike l, kite yon ti kòmantè ka p vrèman bon pou mwen. Ou pap regret cheri. Abone avem paske m konnen w renmen m anpil pa vre? Ou vreman renmen m. Si w pat renmen m ou pa tap pran tan pou w te kapab tande m. Abone avek chanel mwen an ok. Abone avek chanel mwen an epi peze ti kloch notifikasyon an pou w kapab toujou swiv tout video ke mwen pral poste yo ok. Epi tou envite yon fanmi w yon zanmi w pou l kapab vin fè pati fanmi an. Nou yonn ede lòt, nou yonn kore lòt. An nou tout mete tèt nou ansanm, aprann ankouraje frè w, ankouraje sè w la lè l fè yon bagay ki bon. Aprann ankouraje zanmi w lan, fanmi w lan. Pa mete divizyon nan relasyon l. Bondye p ap dakò avè w. Pa kraze fwaye l, oke. Bondye p ap kontan avè w. Pa fè kè w grenn paske w wè zanmi w nan gentan nan yon degre w poko ladann. Se repriz pa l la, pa w la dèyè cheri. Avèk konfyans, avèk lafwa ke w gen nan Bondye, l ap leve w wo menm kote w pa ta panse cheri. Fò w met sa nan tèt ou. Pa janm okipe moun k ap di w pa kapab. Pa janm okipe moun k ap di ke w p ap rive. Moun ki leve moun nan, li se Jezikri de Nazarèt. Ok mes amours. Mwen renmen w anpil. Toujou swiv tout konsèy mwen yo. Toujou swiv tout videyo m yo. Nap rewè ankò nan yon lòt videyo. Bye! Mwen renmen w anpil. Paske san ou menm m pap rive. San ou menm mwen pap janm anyen. Rete pozitif nan tout sa wap fè. Mwen renmen w anpil. Bye bye! Mwah! Paske w te aksèpte tande m. Paske wap abòne. Mwah! I love you!